Bonjou bonswa tout moun, byenvini nan yon lòt videyo ankò ou sou Ilmax TV, mwen se Hilaire Jean Max, mwen kontan rankontrew ankò pou yon lòt videyo. Jodi a nou vin avèk yon seksyon tou nèf, yon lòt bagay, jodi a nou pap pale de Fiverr, men nou vin pale ou de yon pèsonaj piblik, nan seksyon sa a wap jwenn anpil enfòmasyon sou de pèsonaj piblik a nivo entènasyonal. Jodi a la nou vin pale ou de mesye sa ke tout jèn ayisyen, tout timoun 2000 konnen. Ebyen misye pa lòt ke Will Smith. Men atansyon, nou va vin pale ou de kesyon buzz ki te genyen pandan semèn pase a la, kesyon souflèt. Nou pa vin pale de sa, men nou vin pale ansanm avèk ou Kòman Will Smith depanse milyon ke li fè yo atravè tout ane sa? Donk, misye son moun ki pase de prezantasyon, mwen pa bezwen eksplike yon jèn ayisyen kiyès ki Will Smith. Tout moun, tout timoun 2000, tout moun 90 pa ka di m yo pa gade yon fim Will Smith tankou Bad Boys, pa gon moun ki kapab di m la ou pa gade fim E Gemini ou pa gade film prince of bel air an pa gon moun la ki kapab dim ou pa gade film men in black avek yon pakèt yon pakèt yon pakèt lot film ke misye jwe ladann kom protagonist pa gen moun la kapab dim ou pa konn chante sa bad boy bad boy. What you gonna do, what you gonna do when I come for you. Bad boys, bad boys, what you gonna do, what you gonna do when they come for you. Bad. Donk sa vle di la tout ayisyen mwen panse ke nou konnen Will Smith mwen pa bezwen fè anpil prezantasyon pou nou sèlman nou prale direkteman nan videyo a pou ou kapab konnen kòman misye boule lajan li brè kòb li anben men kisa misye fè ansanm avèk milyon sa yo. Donk pa ale nan videyo sa a rete pou kapab jwenn tout enfòmasyon yo. N ap tounen touswit. Ok selon anpil moun yo estime ke selon Fob ansanm avèk e plizyè lòt wèb sit ki verifye ke misye genyen yon fòtune nè ki evalye a anviwon 350 million dola. Lè m pale w de dola, m pa pale w de dola goud. M pale w de bon jan dola, dola vèt. Li se yon fòtin total pou ane ki sot pase la, 2021, ki estime a 350 million dola. Men nou konnen ke nan tout kòmansman, bagay la toujou difisil. Tout moun ki ap kòmanse yo toujou rankontre avèk anpil difikilte nan lavi yo. Donk se pa t eksepsyon pou Will Smith. Misye te kòmanse depi trè ba. E m ap raple w ke se yon ti jenòm la. Jan w wè l la, li genyen anviwon, li genyen 53 lane sou tèt li. Sa vle di se yon nèg la ki genyen bon jan ti laj la. Donk, misye li te kòmanse de trè ba, trè enb li kòmanse. Premye kòmansman misye se te nan kesyon bagay mizik. Li te kòmanse ansanm avèk gwoup sa DJ Jay-Z avèk Prince Fresh. Donk, misye te kòmanse fè ti lajan l ansanm avèk li, men se te yon ti bonòm ki te ap eseye fè evazyon fiskal, li pa t vle peye enpo, jiskaske li te vin genyen yon dèt fiskal ki estime ant 2 pwen 8 a 6 milyon dola. Donk, nan moman sa a, misye vin genyen anpil pwoblèm, paske li dwe Leta, li pa t peye taks pou tout kòb li t ap rantre yo, Donk, se la a misye vin rankontre pou li jwenn kontra pou li pwotagonize nan gwo pwojè sa a ki te yon siksè total pou li, Prince of Bel-Air. Donk, se atravè de pwojè sa a ke misye kòmanse fè yo rekonèt li jiskaske li kòmanse fè e fim Bad Boys 1, li fè Men in Black, li fè anpil, anpil, anpil lòt fim ankò ke li ki rapòte li Dè e dè milyon dola. Donk premye Bad Boys ke nou sonje a, mwen kwè se an 97, si m pa twonpe m, li fè anviwon 2 milyon dola ameriken. Apre sa, nan Bad Boys 2 a, li fè anviwon 20 milyon dola ameriken, San konte, prim ke li sot jwenn la a ki te fè anpil pale anpil sou entènèt la nan Oscar yo, se te King Richard. Nan King Richard, yo fè konnen selon Forbes avèk paj celebrity yo, yo fè konnen ke misye li fè anviwon 37 a 40 milyon dola pou li kapab jwe aktè nan fim King Arthur ki vin repòte pou li menm yon Oscar. Donk, men nan kisa misye depanse lajan l, misye son nèg ki renmen machin anpil. E li fè anpil envestisman nan sa yo ki rele e achte kay, achte tè. Li genyen yon fòtune ki evalye anviwon a 100 milyon dola nan sèlman kesyon kay sèlman. Misye genyen yon kay ki twouve li an Kalifòni ki koute sèlman kay sa koute li 40 milyon dola, san konte li achte yon kay pou pitit li Jaden Smith ki genyen anviwon 6 mil pye kare epi kay sa a li koute l 4 milyon dola ameriken. Kounye a la nou pral pase nan koleksyon machin ke mesye Will Smith li menm li genyen. Premyèman.

E se youn nan modèl machin ki vo plis lajan nan tout gam Ford nan moman an la. San konte, misye genyen yon BMW i 8 e youn nan machin ki koute misye mwen chè sa se lè misye bezwen mache pou l pa bezwen ap fè anpil kòm si pa l anpil pou pede moun ap pede wè li. Sa se ti machin ke lè li vle mache humble Se ti machin sa li woule. Se yon Ford Taurus. Apre sa, gen yon pakèt lòt machin ankò ke nou pa bezwen site la, donk mwen kite sa kòm devwa pou ou menm, pou ou kapab al pran enfòmasyon pèsonèl pa ou. Tout enfòmasyon sa yo, yo verifye sou paj Forbes an franse e an angle, epi yo verifye sou paj Celebrity Net Worth. Donk, si se te ou menm ki ta genyen li mèt se mwatye nan valè lajan Will Smith genyen, nan kisa ou menm ou tap boule lajan sa yo, eske se nan bèl tenis, eske se nan machin, eske se nan avyon, eske se nan fè kado, pa bliye tou ke Will Smith se yon moun ki genyen yon fondasyon li menm ansanm avèk madanm ni ki fè anpil don sitou nan legliz avèk nan kesyon bagay syantifik. Donk, kite nan kòmantè la si se te ou menm ki te genyen kantite lajan sa a oubyen li mèt se mwatye nan kantite kòb sa a, kisa ou ta fè avèk lajan yo. Epi pa bliye abòne ansanm avèk nou sou YouTube, swiv nou sou Facebook, konsa w kapab jwenn tout dènye aktyalite ke nou lage. Donk, mèsi paske w t ap tande nou. Kite yon kòmantè pou di kisa ou t ap fè avèk tout pil lajan sa yo, milyon vèt sa yo nan men w, on fwa, kisa w t ap fè avèk li. Mwen menm mwen ale, se te Hilaire Jean Max pou Hilmax TV. N ap wè nan yon lòt videyo. A la pwochèn!